So nan ti video maten an genyen yon bagay ki atire atansyon m paske nan 2 dènye video yo Mwen prezante egzakteman konbyen kòb kantite jesti ke m fè a li menm li reprezante. M pa t konn fè l avan epi m te deside fè l nan 2 dènye videyo yo. Donk nou kapab wè m te fè.

Majorite moun, pou pa ta di tout moun sa ou wè k ap mache, k ap fè egzèsis lematen, yo tout ap fè l pou de rezon. Premyèman, se rezon sante yo. Dezyèmman, genyen ladan yo ki ap suiv yon disiplin espòtiv kèlkonk. On moun kap swiv yon disiplin spòtiv gen obligasyon pou li menm fè egzèsis si li ap egzèse yon disiplin spòtiv kèlkonk. Se pa yon chwa, se yon bagay ki lye avèk. pwofesyon ke li menm li angaje l ladann nan, nesesèman li oblije fè egzèsis. Men, lòt moun yo, jisteman, ap swiv yon disiplin pou lasante. An n di li pèsonèl. Oke, lòt moun yo deside fè egzèsis paske se yon obligasyon. Pou yo kenbe kò yo an sante, donk yo menm yo chwazi fè egzèsis pou yo kenbe kò yo an sante. Èske gen ase motivasyon pou moun kenbe kò l, fè egzèsis pou kenbe kò l an sante? Pa toujou, paske depi moun nan estime ke li manje plizoumwen byen, m pa konnen. selon ki rejim alimantè, men li estime ke l manje ase byen, donk si l pa genyen twòp, m ta ka di, pwoblèm sante ki ta egzije li wè yon medsen, donk li menm li pa santi l gen pwoblèm sante. Ok, donk Pou nou menm Ayisyen, jeneralman se lè nou gon yon sentom ki endike ke gon bagay ki pa nòmal lakay nou, se lè sa nou konnen ke nou gen pwoblèm sante. Ok, malerezman nou pa gen ase de edikasyon pou nou pran sante nou an chaj avan menm ke nou ta rive malad. Ok, sante koute mwen chè ke la maladi. M ap aprann sa, e, eskize m se pa yon bagay mwen vle, m oblije fè l parèt tankou se yon pwofesè. Mwen menm m nan menm panye a tou. Ok, m nan menm panye a tou. Dayè, m te konn di sa nan lèzane 2005, m t ap travay Twou di Nò. Bagay ke m plis neglije lakay mwen se te lasante. Paske m te rekonèt ke m ap manje trè mal. Le maten m manje pil bannann avèk grès avèk vyann ok anpil grès bannann vyann epi m bwè koka. A midi yo pote manje pou mwen kote m chita dèyè biwo a epi m bwè koka. Aswè, nan otèl kote m te ye avan ke m te deplase ale nan yon kay limonad, gen yon machann ki konn fè diri avèk pwason. Prèske chak swa l fè pwason, si m pa twonpe m. Sa k fè m te konn gen yon pratik manje pwason leswa. Avan m al domi, e manje a pare a 8 è. So, mwen manje pwason e sou kabann nan, kote yo pote l ban mwen nan otèl la. M chita, m fin manje. Apre yon 30 minit, 45 minit, m domi. Ok? Gon bagay nan mwen kap di m ke m ap mal, m ap mal manje. Ok? M ap mal manje. Men, trè jèn. M an pwovens, m pa gen fami avèk mwen. E pi, menm bagay pwoblèm edikasyon pou m konnen ke konsyaman m konnen m ap mal manje. Men li pa vle di anyen pou mwen o pwofon pou ke m ta di ke pa edikasyon ban m jere kesyon manje a dabò. Paske se doktè Ogis ki, nitrisyonis Ogis ki vin. Demokratize enfòmasyon ki pote enfòmasyon ban nou nan asyèt nou. Menm jan doktè a di sante ou se depi nan asyèt ou ke w dwe jere sa. Ok? Donk li pote enfòmasyon ban nou nan asyèt nou. Right? Sou tab lakay nou. Nou pa bezwen fè twòp efò, doktè Auguste pote enfòmasyon ban nou sou tab lakay nou. So. Se sa ki vin reveye lakay mwen. Dayè, jan m di l nan yon videyo, m te oblije wè doktè pou sante mwen. E doktè Auguste te di m, youn nan eleman ke m bezwen fè, fòk mwen fè egzèsis. Li pa t fasil ditou, oke. Li pa t fasil ditou. Donk, grasa stephen ki gen ensitasyon ke l gen ladann nan, M vin ap aprann blockchain, crypto monè, donk m konn sa sa vle di lè w posede 10 10 nan yon nan yon token, 10 inite nan yon token, lè w posede 15, lè w posede 20. Dayè, nou di sa, objektif nou pou boul wonn nan avèk GST se anviwon gen 100 mil GST.

Epi rès 30 lan nap kitel pou les ingrats nap kitel pou les ingrats sa vle di ke si GST moute 8 dola ou byen si GST retounen 0 dola 0014 ke li ye jodia ok so sa vle di strateji nou se sa li ye pandan nap mache pou sante nou disiplin pou sante nou men nou bay tèt nou yon objektif Si tout fwa ke previzyon yo respekte pou boul wonn nan, men ki kote n ap pozisyone nou. Men ki kote ke nou menm nou vle ye. Boul wonn nan, se gen moun ki gentan anonse li, youn nan zanmi ki nan kripto, Di mwen ke an septanm nan la ka gen bagay ki kòmanse fèt, men tout previzyon fèt pou ane pwochèn nan mi nan peryòd sa menm ok ka kòmanse gen anpil mouvman nan mache kripto mone a pou jis rive nan fen desanm pou ale nan 2025 ok donk sa vle di ke mwen te vle atire atansyon nou sou sa. Se pa chif 5 dola ke map mete, dayè li ensinifyan pou anpil moun, li ensinifyan men map di tou sa map di pou n ka eseye konprann ki sa ki kapab fèt si tout fwa ke nou menm nou kenbe disiplin pou n gen 100 mil JST ok pou nou gen 100 mil JST avèk 30 mil JST rezèv. Pou nou ale nan ui nan boul wonn nan. Strateji an klè nou patajel avèk Stephen, rès asosye nou yo ok patenè nou yo ke se la ke nou vle fè preparasyon an poun rive. Jès rive 0 dola 50 ok nou vann 20 mil jst epi that's et ok donk. Pandan n ap mache, pandan n ap kenbe disiplin nan, men ki pwojeksyon ekonomik nou ka fè. Nou pa fè pwojeksyon ekonomik lan pou nou di se li menm ki motivasyon nou. Se sa ke m bezwen ki klè pou nou. Se pa li menm ki sous motivasyon nou. Mwen pran egzanp sante a pou nou pou di nou ke nou tout nou gen pwoblèm disiplin pou nou fè egzèsis. E se mwen k pou di nou ki kalite sipò sa reprezante pou mwen, paske nan moman de strès mwen yo, nan moman kote ke vreman gen anpil presyon lavi, egzèsis ede ou anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Donk. Mwen vle vrèman atire atansyon nou sou sa pou ke nou konprann ke jodi a ti videyo map lage yo se pa pou vin yon youtubè, se pa pou vin vrèman vin genyen grenn vyouz men se baw dèz enfòmasyon ki kapab gen yon enpak. Dirab e vrèman spesyal ekstraòdinè sou lavi w. Alright, so pa bliye nan deskripsyon yo nap toujou jwenn ti enfòmasyon sou White Paper Stephen nan. Ou ka toujou kòmante, kite kestyon pou nou. Nou pa toujou reponn atan men nap reponn kanmenm. Alright. Nou se stependis Haiti let's go.